Egnel Louis nap mande w pou abone epi pataje jounal sa avèk yon zanmi nan yon gwoup legliz nan yon fanmi pou yo ka gen tout dènye enfòmasyon ki ap domine aktyalite a anben an nou ale dirèkteman nan peyi dayiti pou nou fè w konnen ke se koze plizyè konpatriyòt ayisyen ki te jwenn depòtasyon yo ayè E jedi a ki te 20 dawout la ki ap domine aktyalite. Daprè nouvèl ki rive jwenn nou pa bò isi, se ta sèlman 76 dola ameriken gouvènman administrasyon Alix Didier Fils-Aimé a Bay imigran ki depòte sa yo pou yo pran machin pou yo al lakay yo. Se 76 dola ameriken yo lage nan men chak moun sa yo ki te soti nan avyon sa a ki te soti Lwizyàn answit ki pase pran yon gwoup moun Mayami pou te al depòte yo nan peyi Dayiti. Tout moun ki te depòte yo Gen ladan yo se krim, gen ladan se yo se pèn yo yo fin pije nan prizon, gen ladan yo se moun ki te sou tps ke ice pran, gen ladan yo se moun ki te sou azil avèk pwogram Biden nan ice pran ke yo depòte. Nan fè w konnen administrasyon Donald Trump lan Li fè konnen se 2 vòl pa semèn yo prevwa fè nan jou k ap vini yo. Yon lòt kote, n ap fè w konnen se gwo kontantman nan mitan MAGA yo paske anpil moun depòte yè. MAGA ki se fanatik Donald Trump yo, yo rejwi dèske yo wè vòl depòtasyon yo kòmanse. Nan fè w konnen gen segretè defans lan, padon, segretè enteryè a, Mark Wayne Mullen, se te gwo presyon li t ap resevwa nan men fanatik MAGA yo dèske depòtasyon yo potko kòmanse. Anben, yè a, se anpil depòtasyon ki fèt. Se tankou se te yon radmare. Non sèlman Ayiti te gen pot depòtasyon, men gen anpil peyi nan Amerik Latin nan, Ke anpil Ispanich ou di mwens Panyòl yo dete yo te depòte nan fè w konnen gen yon vòl ki te al tonbe nan peyi Liberya e ladan te gen kèk sitwayen ki sot nan lòt peyi ki pa t vle desann avyon sa. Se anba gwo presyon, anpil prèshè ke Yo te fè ofisye ameriken yo al retire moun sa yo nan avyon an. Yo te yo di gen pami yo pou pi piti antre 5 a 20 moun ki pa t vle desann avyon an paske yo di se pa la peyi yo ye, yo pa t vle desann nan peyi Liberya. Se sa nouvèl ki vin jwenn nou pa bò isi fè konnen. Yon lòt kote, n ap retounen Ozetazini pou nou pale de imigrasyon. N ap fè w konnen soti ayè jedi 20 an pou rive jodi vandredi a, se pa 2 moun nan Springfield, Ohio, ice arete. Se plizyè milye moun ki nan Perez. Yo di konsa ke ice arete plizyè migran ayisyen. Pami yo gen yon pastè ki trè popilè nan Springfield, Ohio, ki rele pastè Gilbert Joubert Adrien. Se pastè Gilbert Joubert Adrien. Anben, n ap fè w konnen nou poko gen yon chif egzat, men gen divès fanmi, gen divès apèl ki fèt a plizyè òganizasyon ki nan Springfield, Ohio, k ap mande èd, k ap mande Sipò pou fanmi yo ice arete nap fè konnen ke yo te fè konnen ice pap arete ayisyen nan nan Springfield Ohio ta sanbe ta sanble padon se nan yon pyèj yo pran yo pou pi piti Òganizasyon ki nan kominote a, gen yon òganizasyon ki rele Haitian Community Help and Support Center, yo di gen plis ke 25 fanmi ki rele yo, ki kontakte yo pou 25 moun diferan antre yè jedi a pou rive vandredi 21 dawout sa. Yo fè konnen ke ajan ice yo vin pi prezan nan lari a, ajan ice yo menm rive ap frape pòt kay moun e yo fè ke yo dèyè ayisyen ki pa gen estati pèmanan k ap viv Springfield, Ohio. Se pa de twa ayisyen ki nan zòn Springfield, Ohio k ap bat pou lage pye yo. Yo di ke anpil nan ayisyen sa yo ki te nan Ohio Se nan nwit y ap sere moun plizyè milye dola pou tretire yo mennen yo nan lòt eta. N ap fè w konnen ke nan Springfield, Ohio, se te zòn sa a kote prezidan aktyèl ameriken an te di Ayisyen yo ap manje chen, ap manje chat.

Sektè sante a pral pran frap. N ap fè w konnen gen plizyè milye ayisyen ki ap travay nan sektè sante a Ozetazini. An nou ale bò lakay nan peyi Dayiti pou nou fè w konnen se koze eleksyon ki ap domine aktyalite a. N ap fè w konnen gen konsèy elektyonal pwovizwa ki se CEP ou dimwens KEP, ki lanse depi yè jedi a, jedi 20 dawout 2026 la, enskripsyon pou tout kandida yo nan eleksyon prezidansyèl, lejislativ avèk moun ki prale nan avèk kazèk e tout lòt pòs yo. Yo di ke yo gen jiska 2 oktòb pou yo enskri. Tout moun ki deklare tèt yo kandida pou eleksyon yo anben depi ayè 20 dawout la rive jiska 2 oktòb yo kapab enskri pou ke yo ale nan eleksyon. N ap rete toujou an Ayiti pou nou fè w konnen antre dè rantre eskolè la, rantre dè klas la padon, se rantre dè klas la li prevwa pou l fèt trè byento nan peyi Dayiti, anben UNICEF mete yon rapò deyò, yo di gen 1 pwen 5 milyon timoun ki fè fas avèk difikilte pou yo ale lekòl. Non sèlman UNICEF pale de pwoblèm sekirite peyi a Men yo pale sitou de kriz ekonomik la. N ap fè konnen gen plis ke 2 milya goud, 2 pwen 5 milya goud ke gouvènman an li di ke l bal bay fanmi a lekòl yo ki nan pwoblèm e chak fanmi ka jwenn yon ti lòsyè pou voye Pitit yo lekòl. N ap fè w konnen dènyèman an, te gen yon rapò ki te soti pa Loni ki te fè konnen akoz tps ayisyen an ki koupe, sa mete plizyè, plizyè fanmi ann Ayiti nan pwoblèm pou ta voye timoun yo lekòl paske se anpil moun ki sou tps ki t ap sipòte anpil elèv ki al lekòl. Nan peyi Dayiti. Ann rete nan peyi Dayiti pou nou fè w konnen gen lajistis ayisyèn ki kondane yon tiktokè, yon moun ki enfliyan sou tiktok, se yon ansyen madan bandi, se sa ke nouvèl yo fè konnen. Manmzèl, madanm sa ki rele Rose Dacca ki ta sanble se yon anbasadris paryaj pam paryaj pam se yon konpayi ki vann bòlèt ou ka parye match foutbòl boul bòlèt lè yon match ap jwe ou ka parye anbyen Rose Dapka Salomon ki gen ti non jwèt li t rele Dapka paryaj pam Li gen poul pase 3 van nan prizon e yo te kondane li ayè e avan yè mèkredi 19 dawout 2026 la. Li te anba kòd depi mwa avril 2024 nan kad yon dosye li gen asosyasyon avèk bandi oswa malfektè. An nou panse pa bò isit o Zetazini n ap fè w konnen gen senatè repibliken de Florid, se senatè ki reprezante eta Florid la ki se Rick Scott, li avèti administrasyon Donald Trump lan gwo konsekans pou dèt nasyonal la ki depase 40 trilyon, 40 trilyon dola. Yo di se premye fwa Etazini rive nan yon montan konsa. Yo fè konnen Donald Trump. Pou tèt pa l sèlman, Gita mete 13 trilyon dola sou dèt nasyonal la. Yo di Rick Scott ki se senatè repibliken ki soti nan eta Florid, li di dèt sa ki depase tout lajan sa, li pral gen gwo konsekans.

Li di fòk administrasyon an ta fè tout sa k posib pou kapab diminye dèt sa ki rive a 40 trilyon dola ou di mwens 40 mil milya, se 40 mil milya dola ou di mwens 40 trilyon dola e pou dèt nasyonal la. Lè n ap pale de dèt nasyonal n ap fè w konnen sa vle di kòb Etazini Dwe li menm di dwe. Gen Depatman Trezò ameriken ki pibliye yon pwopozisyon jodi a, li apati ke 20 dawout 2026 la, li fè konnen sou sit entènèt li, depi sou administrasyon Trump la, epòk kote etranje ilegal ap resevwa Taks nan Kredi nan taks yo padon se kredi nan taks yo oudimwens lajan ke yo konn bay pou timoun nan taks imigran ilegal yo sa fini se lwa federal ki pa dakò pou ke pitit imigran ki ilegal ap resevwa lajan nan taks yo. Sa vle di tout moun ki konn pil taks, depi w poko gen rezidans ou di mwen sou pa sitwayen ameriken, yo pa p ba w lajan kredi pou timoun yo ankò. Nou sonje konn gen kote yo konn bay timoun 3 mil dola, 4 mil dola pa timoun, konn gen kote yo konn tande, ou konn tande yo menm ap vann timoun, e nan men bagay sa depi w pa gen rezidans, Si w pa resevwa kredi pou timoun ou ankò. Yon lòt kote nou prale n ap fè w konnen daprè New York Times ou se ta vrèman gwo pwoblèm ki ta rive nan yon avyon pandan ke Peyi ki tap antre Ozetazini ki ta genyen yon ti bilans. Yo fè konnen ke avyon sa ki tap soti nan yon peyi nan Amerik di Sid la, anben se oksijèn moun yo te oblije mete nan nen yo pou ke yo te kapab ateri akoz de yon gwo tibilans, yon gwo van ki tap pase, yon nyaj, yon tanpèt ki te genyen. Dapre cnn, yo fè konnen depi se moun ki san papye pa vwayaje piga moute avyon Ozetazini. Nou te bay nou nouvèl sa yè, so nou retounen sou li, yo fè konnen depi w moute avyon sa vle di ou dakò pou depòte tèt ou. Genyen Mèt Eddy Laguerre ki se yon avoka imigrasyon. Li pap pale sou dosye pou moun ki ap chanje stati yo pou yo vin genyen rezidans. Mèt Eddy Laguerre li pale li di depi se moun ki te resevwa food stamp avèk èd sosyal moun sa yo ka gen gwo pwoblèm. Yo Mèt Eddy Laguerre di fèt atansyon si ke nou ta genyen food stamp epi nou ale pou nou pran èd e pou nou aplike pou rezidans paske li fè konnen ofis imigrasyon ka pa ba ou li, se sa ke nouvèl ki vin jwenn nou fè konnen. An palan de imigrasyon gen yon madanm ki rele Amel Bundonga Bundonga ki soti nan. Kongo, se Repiblik Demokratik Kongo, anben li te ale nan yon entèvyou pou l resevwa rezidans li ansanm ak mari li ki marye e menm gen yon pitit, anben ice pandan ke li nan entèvyou sa, li fin fè entèvyou a, ice mete men sou li e pandan ke li fenk fin fè entèvyou a, yo fè konnen ke yo pran madanm sa, yo mete li Pou depòtasyon sa te pase nan mwa sa ki sot pase la, se 18 dawou ki sot pase. Aprè entèvyou a, ajan yo mete li nan detansyon. Yo ta fè konnen ke ta sanble gen fwod ke madanm nan ta fè. Eske se fo maryaj? Men mari l te la, pitit li te la, men yo di madanm nan te sou depòtasyon avan. Nan nouvèl yo, li te deja sou depòtasyon. Anben, yo tou mete men sou li apre entèvyou a. Li te gen yon lèt depòtasyon. E ta sanble apre li te gen lèt depòtasyon an, l al marye, epi l fè yon pitit malgre l vin a mari l. Malgre gen a pitit gason yo mete men sou li yo pral depòte l nan peyi Kongo. Nou pral pale de eleksyon 2028, sètadi aprè Donald Trump daprè sondaj ki mete deyò ta sanble gouvènè Kalifònyen a ki rele Gavin Newsom, Gavin, Gavin padon se Gavin Newsom li ta sanble nan bon pozisyon pou l ta bat ni Marco Rubio ni JD Vance. Daprè sondaj ki met deyò moutre ke si ta gen yon tèt a tèt, se Gavin Newsom ansanm avèk JD Vance lap bat li pa 5 pwen. Se 49 pousan pou Gavin Newsom, 44 pousan pou JD Vance. Yo pran Gavin Newsom yo mete l fas a Marco Rubio, lap bat Marco Rubio pa 2 pwen. Se 48 pousan pou Gavin Newsom e 46 pousan pou Marco Rubio. Anben se Gavin Newsom ki te gouvènè California ta sanble demokrat yo ta vle mete pou al fè fas avèk swa JD Vance oubyen Marco Rubio sa pral depan de kiyès ki va gen nan pati repibliken an. Gen Elon Musk ki di ke li prè pou ranplase. Se pa de yon pa de fize, de fize se wòkchòt nou wè ki ap moute ki konn al nan lespas yo. Anben li di ke si l ta avyon yo pran twòp tan, si l ta mete yon fize pou fè transpòtasyon yo, avyon yo bay twòp tan. Pa egzanp li di ke si l ta itilize yon fize ou dimens yon wòkèt

Anben, li ta dakò e sa pou l ta fè. Yon lòt kote nou prale, nan gè ki egziste ant Larisi e peyi Ikrèn, gen Kore di Nò ki fenk voye 8,500 nouvo sòlda nan peyi Larisi pou al goumen kont Ikrenyen yo. Nan pami 8,500 nouvo sòlda sa yo, ta gen 400 operatè de dwòn, se moun ki pral kanpe dèyè nan Larisi k ap voye dwòn an peyi ikrèn se sa nouvèl yo ki vin jwenn nou pa bò isi fè konnen anbè nap kanpe la nap kanpe la pou ke nou di ou ke pase yon bon weekend pa bliye jounal sa toujou vin jwenn nou se gras avèk spring of living water counseling enfòmasyon yo nan. Non non non deskripsyon an se kouri kouri e rele sou non Living Water Counseling pou kelke swa enfòmasyon ke ou bezwen e pa bliye tou se gras avèk sè Yanick Pierre avèk konferans li, li ap gen konferansye li se pastè Jean Marie Saint Paulin.

Se tout nouvel nou te gen pou aswè a, a byento, babay.